Bonswa tout moun, non m se avoka Bianca, m son avoka imigrasyon Boston. Si nou ta gen kesyon sou dosye imigrasyon nou, nou mèt rele mwen pou yon konsiltasyon, nimewo telefòn mwen se 508 942 74 97, si nou pa Etazini, nou mèt rele mwen oubyen voye yon mesaj pou mwen nan WhatsApp. Videyo sa m fè pou nou jodi a se de kisa ou ka fè lè dosye imigrasyon w la pran twòp tan. Gen de fwa, espesyalman kounye a, gen yon pil dosye imigrasyon ki pran plis tan ke yo te konn pran lontan, ou te ka jwenn kat rezidans byen vit, kounye a li ka pran 1 an, 1 an edmi pou jwenn yon kat rezidans, li depan nan ki kategori ou ye. So kounya dosye imigrasyon yo pran twòp tan, yo pran plis tan kounya. Gen de fwa tout tan yo pran pa gen ankenn pwoblèm avèk li e paske tèlman gen moun k ap aplike pou benefis imigrasyon, gen de fwa ajans yo pa gen ase moun pou travay sou dosye imigrasyon yo. So gen de fwa li ka pran anpil tan pou ka jwenn yon desizyon pou dosye imigrasyon w lan. Men gen de fwa imigrasyon yo fè espre ke yo p ap fè anyen nan dosye w lan pou yo ka fè w tann plis. So lè sa rive, e lè sa pou travay avèk yon avoka imigrasyon pou ka fè yon lawsuit, pou ka fè yon demann nan imigrasyon pou ka fè yo travay sou dosye w lan pi vit. Lè ou fè sa, se pa ke w ap mande, y ap fè yon demann pou yo apwouve aplikasyon w lan, ou ale nan kòt pou fè kòt lan fòse imigrasyon fè yon, pran yon desizyon sou dosye w lan. Paske gen de fwa, dosye ou genyen kounya, ou konnen ke imigrasyon pap apwouve li. Men tan imigrasyon pran yon desizyon nan dosye sa, ou pap ka aplike pou yon lòt benefis imigrasyon. So, konsa, lè ou gen yon dosye konsa, lè ou gen yon sitiyasyon konsa, ou vle kòt lan fòse ajans imigrasyon an pou yo ka fè yon desizyon sou dosye w lan pou w ka konnen kisa wap fè. Si yap fran si yap pran desizyon an pou yo apwouve kat rezidans lan, li bon paske yo dwe ba ou kat rezidans lan, li pa fèt pou pran tout tan sa. Men si yap deny dosye w lan epi yo di w sa pou w ka konnen kisa wap fè, si wap ka aplike pou yon lòt benefis imigrasyon, si yo pral mete w nan depòtasyon, ou bezwen konnen kisa pou w fè nan dosye w lan. So si w aplike pou vin sitwayen ameriken, enpi w ale nan entèvyou lan, enpi 1 an, 2 zan, 3 zan pase ou pa janm jwenn on rezilta sou dosye w lan, oubyen si w aplike pou on kat rezidans, enpi w ale nan entèvyou an, enpi w wè 1 an, 2 zan, 3 zan pase ou pa janm jwenn kat rezidans lan, ou pa janm jwenn ankenn desizyon, ankenn rezilta sou dosye w lan, Kalite dosye sa yo t ap bon pou ka travay avèk yon avoka imigrasyon, pou avoka fè demann nan nan kòt federal, pou yo ka fè yon desizyon pou dosye w lan, pou w ka jwenn kat rezidans lan, oubyen pou w ka vin tounen sitwayen ameriken. Kalite dosye ke m pa ta fè sa pou yo, se azil, paske. Lè w ap aplike pou azil, Lè aplikasyon azil ou an nan sistèm nan ap pending pou plis ke 180 jou, ou ka aplike pou kat travay, enpi pandan aplikasyon azil ou an la toujou, yo pa ka depòte w. So lè w ap aplike pou azil, e kòmsi se yon pwoteksyon li ye, li pwoteje w pou w pa rive nan depòtasyon, pou yo pa depòte w. So si w gen yon dosye azil, enpi gen yon pil tan, tankou katran, senkan, twazan konsa ki pase epi w poko jwenn ankenn anyen, ou pa jwenn yon entèvyou, ou pa jwenn ankenn rezilta anyen, m pa ta fè anyen paske pandansetan ou ka kontinye pou w ap jwenn kat travay, ou ka kontinye pou w ap renouvle kat travay ou an, so m pa ta fè sa ditou. Men si w aplike pou yon kat rezidans epi ou wè ennan, dezan pase ou pa ka, ou pa janm tande anyen nan men imigrasyon, yo pa ka, yo poko ba w kat rezidans lan, yo poko fè ankenn desizyon nan dosye w lan, E lè sa m ta travay avèk yon avoka imigrasyon, fè avoka a fè demann nan pou ou nan kòt federal pou imigrasyon pou ka fòse imigrasyon pran yon desizyon sou dosye w lan. M swete ke videyo sa te ede w. Si nou ta gen ankenn kesyon sou sa m fè nan sa m pale an nan videyo sa a oubyen si nou te gen ankenn kesyon sou dosye imigrasyon nou yo, nou mèt rele mwen nan 508 942 74 97. Si w pa Etazini, ou mèt voye yon mesaj pou mwen nan WhatsApp. Mèsi.